menm ki te sou wout la, ki te sou lèl li, ki di m, e polisye Okay te rantre, te oblije rantre vin bay bakòp, melanje ak polisye Grandans yo, e te ap tire anpil kout bal avèk mesye Guy Philippe yo, mwayaske pou wout la te ka libere. Vrèman, sètènman, jan yo te swete l la, wout la sanse ouvri. Machin pase. Eskize machin ki te bloke pase ale. Men sètènman nou di m li sanblere ke tousuit yo pral re yo pral rekoupe wout la ankò. Donk ou pa konnen. Tout sa gen kòm evolisyon n ap fè w konnen.
Daprè sous ki konekte avè m lòt bò a di m gen yon polisye ki ta sanse pran 2 a 3 bal. Li nan lopital Sodèt la lòt bò a. ap pran swen. Donk an ap kontinye swiv pou nou konnen kisa bagay la ye, kòman evolisyon an fèt. Wi, alò se moun patizan Guy yo, daprè enfòmasyon ke nou jwenn nou ka fè konfyans se patizan Guy yo ki bloke wout la, ki di yo pap fè sèten. Fevrier avek CPT sak gen la avek magouyè sa yo yo bloke yo di anwo pa moute anba pa desann donk daprè enfòmasyon ke nou rekeyi ta sanble gen yon machin paryaj pam Ki t ap travèse, ki t ap tante travèse. Donk, yo sezi machin nan, yo kwaze machin nan nan lari an. Epi, il semblerait que yo te gen zam nan machin nan, te gen yon zam nan machin nan, m pa ko konn. Otomatikman, machin sa yo, yo pa janm pa gen zam ladan l, yo sekirize yo. Enstitisyon an, byensi. e yo fè mwen konnen yo ta pran zam nan tou e daprè lòt sous ke nou konfime ankò te gen yon moto dèyè machin yo pran kle a yo pran moto a lòt bagay ankò e lapolis gen lè vin entèvni e kote lapolis vin entèvni gen lè gen echanj tir antre lapolis e mesye yo.

Kounya Bishop bar la sanse plis dejenere la nan zòn Pestel kafou zaboka nan rantre Pestel nèg yo bloke rèd rèd la mwen kenbe machin sezi machin sezi zam sezi yon seri de bagay sezi lajan mwen dòk bar la sanse kanpe kè la kafou zaboka sa se yon zanmi ki relem yon oditè ki relem ki dim yon fan mwen ki relem yon fan ki relem ki dim sa bon anfen.
Ah wi alò se moun patizan Guy yo daprè enfòmasyon ke nou jwenn nou ka fè konfyans se patizan Guy yo ki bloke wout la ki di yo pap fè 7

Epi, li sanblere ke yo te gen zam nan machin nan, te gen yon zam nan machin nan, pa, ou konn, otomatikman machin sa yo, yo pa janm pa gen zam ladan pou yo sekirize yo, enstitisyon an, byen si. E yo fè mwen konnen yo ta pran zam nan tou. E dapre lòt sous ke nou konfime ankò, te gen yon moto dèyè yon machin, yo pran kle a, yo pran moto a. Lòt bagay ankò, e lapolis genlè vin entèvni. Kote lapolis vin entèvni, genlè gen echanj tir antre lapolis e mesye yo. Donk se sa bagay la ye. Donk jiska prezan nou rete an atant. N ap swiv, n ap tann dènye enfòmasyon pou sware sila a.

Pou mwen ou ap pale a la a, m gen yon zanmi m ki te sou wout la, ki te sou lè l ye, ki di m e polisye Okay te rantre, te oblije rantre vin bay bakòp, melanje ak polisye Grandans yo e te ap tire anpil kout bal avèk mesye Guy Philippe yo, mwayaske pou wout la te ka libere. Vrèman, sètènman, jan ou te swete l la. Lè wout la sanse ouvri, machin pase. Eskize machin ki te bloke pase ale. Men sètènman, mwen di m, li sanblere ke tousuit yo pral yo pral rekoupe wout la ankò. Donk mwen pa konnen. Tout sa gen kòm evolisyon, n ap fè w konnen. Jan w tande a, se lòbèy ki pete ant patizan.

Yo te fè apèl ak bakòp e lapolis Okay ak lame ansanm ak lapolis nan depatman Grandans nan vil Jeremi a ki te pote kole e efektivman yo debloke wout la pou aswè a la men pa daprè sa ki kantan E patizan Senatè Guy Philippe yo kanta mayimounen kò yo e absans militè yo la pou yo kapab e koupe wout la e konsa bagay la ye la zanmi oditè oditris chak odi m te ka di tout. ansanm odyans radyo televizyonè e konsa bagay la ye lan depatman gandans fòk nou di w pa gen dòmi e m te ka di w èske revolisyon an efektivman ki kòmanse lan e kafou zaboka. E la pestel donk ou te tande lap gen yon polis ki kantan pran 3 bal e kouri yo te kouri avèl lopital nou pa konnen kote map pale avèw la si li kijan sa ye pou li men fòk mwen diw pa gen jwèt tè. E kòm chèf revolisyon an te di, yon revolisyon e pa yon jwèt, e pa yon blag. Donk, e kòm li te di, bò kote pa l, l ap fè tout sa l kapab kòm kwa pou l genyen pouvwa a. E l di pa genyen, e pa gen dezyèm mitan ak. Konsèy prezidansyèl sa a ak premye minis sa a e Guy Philippe kòm chèf revolisyon an li te fè apèl ak sosyete ayisyen pou yo pote kole pou fè konnen ke e se lapatri ki an je e li te mande sosyete a pou yo tout moun mete tèt ansanm pou yo ka leve dinite yo byen wo, dinite peyi a e dinite zansèt yo, si n ka repete pawòl ki soti lan bouch ansyen eli Grandans lan, ansyen komisè polis Dèlma, Guy Philippe, donk li di kèlkeswa bato de gè ka ki vini, alò l ap pale de bato militè ameriken yo, li di yo pa ka chanje plan l, ki vle di sa pa ka kaponnen l, donk. Pa gen jwèt e pa gen bak se revolisyon li ye, li fè apèl a tout popilasyon an, tout sosyete ayisyen an. Fòk nou di w jodi vandredi ki 6 fevriye 2026 anben e. M te ka di w bwa kantan mare l e lan kafou zaboka pliske genyen machin ki sezi, gen zam ki sezi, gen lapolis ki pran bal e yo vòlò valiz, yo vòlò lajan. Donk, ki vle di e tèlman. Mesye revolisyon yo sou men yo, polis Pestel pat ka siye ka jou sa, yo te oblije fè apèl ak polis Okay ansanm ak polis lan vil Jeremi mele ansanm ak ak militè fòs lame Dayiti donk pou pote bakòp bay polis lan. Lan pistèl yo. E nou jou, alò nou lan sware vandredi swa ki 6 fevriye e ou konnen bagay la e lan 7 fevriye andevou pliske e gen anons ki bay tou kòmkwa e lan raboto e ki vle di moun e gonayiv yo ou konnen relasyon e Guy Philippe ak raboto de kawo e ansanm ou konnen relasyonl ak kiben

Alò, demen, si Bondye vle, e samdi 7 fevriye, men depi aswè a, ou wè depatman Gandans, espesyal Kafou, Zaboka, rive Pestèl, moun yo sou brenzeng yo, pliske m di w, genyen polis ki kantan pran bal, Gen machin ki sezi e motosiklèt yo pran e valiz yo e yo pran valiz moun, lajan yo yo yo m te ka di yo vòlò, nou di jan sa rive jwenn radyo televizyonè e nou sot esp jwe son yo ba w e bann bagay sa yo e konsa sa

E renmen video sa e nou envite w pou follow pay Facebook Radio Televisionè e abòne sou YouTube a nenpòt moman lè nouvèl la tonbe anben Radio Televisionè ap toujou pote l pou ou lan miko antèn baz nòmal la mèsi donk e pataje video sa lan tout gwoup yo. Donk renmen videyo a e fè kòmantè paske pou YouTube ka kontinye pataje l. Voye videyo a lan gwoup WhatsApp, lan Instagram, tout kote w konnen moun ka tande l. Donk antèn nou nou deja mobilize pou n chache enfòmasyon pou ou.

Kite sa gen la avek magouyè sa yo yo bloke yo di anwo pa monte anba pa desann donk daprè enfòmasyon ke nou rekeyi ta sanble gen yon machin paryaj pab ki tap travèse ki tap tante travèse donk yo sezi machin nan yo kwaze machin nan nan lari an epi li sanblerait ke yo. te gen zam nan machin nan, te gen yon zam nan machin nan, ta ko konn. Otomatikman machin sa yo, yo pa janm pa gen zam ladan pou yo sekirize yo. Enstitisyon an byensi, yo fè moun konnen yo ta pran zam nan tou. E daprè lòt sous ke nou konfime ankò, te gen yon moto dèyè machin, yo pran kle a, yo pran moto a. Lòt bagay ankò, Lapolis gen lè vin entèvni Kote lapolis vin entèvni, gen lè gen echanj tir antre lapolis e mesye yo. Donk se sa a bagay la ye. Donk jiskaprezan nou rete ann atant. N ap suiv, n ap tann dènye enfòmasyon pou sware sila a.

Nan rantre Christelle, nèg yo bloke rèd rèd la, mwen kenbe machin, sezi machin, sezi zam, sezi yon seri de bagay, sezi lajan Modoc bay la san se konplike la Kafou Zaboka. Sa a se yon zanmi ki rele m, yon oditè ki rele m, ki di m, yon fan mwen ki rele m, yon fan ki rele m ki di m sa a bon, anfen. Non m tap sou travay nan ramp lan m tap sou travay nan ramp kounya lè nou rive kafou zapoka yo bloke vòlè valiz moun vòlè lajan moun te gon machin paryaj pam yo pran lajan mesye yo pran telefòn yo pran zam kite nan machin nan epi yo pran kle machin nan te gon mesye ki te gon moto dèyè machin nan yo pran kle machin nan yo pran moto a. Kounya la police tap tire avek neg pech sa yo. Ah wi alò se moun patizan Guy yo daprè enfòmasyon ke nou jwenn nou ka fè konfyans se patizan Guy yo ki bloke wout la ki di yo pap fè 7 fevriye avèk CPT sa gen la avèk magouyè sa yo.

Te gen zam nan machin nan te gen yon zam nan machin nan ou konn otomatikman machin sa yo yo pa janm pa gen zam ladan pou yo sekirize yo enstitisyon an byen si e yo fè moun konnen yo ta pran zam nan tou e dapre lòt sous ke nou konfime ankò te gen yon moto dèyè yon machin yo pran kle a yo pran moto a lòt bagay ankò. E lapolis genlè vin entèvni. E kote lapolis vin entèvni genlè gen echanj tir antre lapolis e mesye yo. Donk se sa bagay la ye. Donk jiskaprezan nou rete an atant. N ap swiv, n ap tann dènye enfòmasyon pou sware sila a.
Pou moman m ap pale a la. M gen yon zanmi m ki te sou wout la, ki te sou lè l ye, ki di m e polisye Okay te rantre, te oblije rantre vin bay bako, melanje ak polisye Grandans yo e te ap tire anpil kout bal avèk mesye Guy Philippe yo mwayaske pou wout la te ka libere. Vrèman, sètènman, jan yo te swete l la. E wout la sanse ouvri. Machin pase. Eskize machin ki te bloke pase ale. Men sètènman nou di m li sanblere ke tousuit yo pral yo pral rekoupe wout la ankò. Donk nou pa konnen. Tout sa gen kòm evolisyon n ap fè w konnen.
Daprè sous ki konekte avèm lòt bò a dim gen yon polisye ki ta sanse pran 2 a 3 bal li nan lopital Sodèt la lòt bò a ap pran swen donk nap kontinye swiv pou nou konnen kisa bagay la ye kòman evolisyon an fèt. Wi alò se moun patizan Guy yo daprè enfòmasyon ke nou jwenn nou ka fè konfyans se patizan Guy yo ki bloke wout la ki di yo pap fè 7 fevriye avèk CPT sa gen la avèk magouyè sa yo yo bloke yo di anwo pa monte anba pa desann. Donk, daprè enfòmasyon ke nou rekeyi, ta sanble gen yon machin paryaj pab ki t ap travèse, ki t ap tante travèse. Donk, yo sezi machin nan, yo kwaze machin nan nan lari an, epi li sèvere ke yo te gen zam nan machin nan, te gen yon zam nan machin nan, ta pou konn. Otomatikman machin sa yo, yo pa janm pa gen zam ladan pou yo sekirize yo. enstitisyon an byen sur e yo fè moun konnen yo ta pran zam nan tou e daprè lòt sous ke nou konfime ankò te gen yon moto dèyè yon machin yo pran kle a yo pran moto a lòt bagay ankò e lapolis genlè vin entèvni e kote lapolis vin entèvni genlè gen echanj tir.

Ya bishop bala sanse plis dejenere la nan zòn pestel kafou zaboka nan rantre pestel nèg yo bloke rèd rèd la mwen kenbe machin sezi machin sezi zam sezi yon seri de bagay sezi lajan mwen donk bala sanse kanpe gè la kafou zaboka sa se yon zanmi ki relem. Yon oditè ki rele m ki di m yon fan mwen ki rele m ki yon fan ki rele m ki di m sa bon anfen
pou moman map pale a la m gen yon zanmi m ki te sou wout la ki te sou lèl li ki di m e polisye okay te rantre te oblije rantre vin bay bakòp melanje ak polisye grandans yo.

Bon ou pa konnen tout sa gen kom evolisyon nap fè konnen. Rete branche a nenpòt moman radyo televizyone nan tranch emisyon koze peyi nou menm nap retounen pote tout enfòmasyon tout sa kap fè aktyalite konsène.

Renmen videyo a, fè kòmantè, sa li enpòtan pou fè kòmantè, e li trè enpòtan pou pataje, e li trè enpòtan tou pou follow pay Facebook Radyo Televizyonè, trè enpòtan pou abòne sou YouTube pou lè a nenpòt moman nou moute pou YouTube ka voye mesay la pou ou. Mèsi, orevwa. Rete branche a nenpòt moman nap retounen babay tout moun.